Mesye dam la sosyete bonjou bonswa Koman nou ye Non pam se layite egzema Jodia mwen pral eksplike nou yon ti istwa la ki bèl anpil e ki gen anpil leson moral ladann Pacha alò Tout moun, an nou pran ti chèz pa nou pou ke nou kapab tande ki sa mwen pral di la. A bòn antandè, sa li! Malè avèti, pa tiye koko bèf. Gen yon jèn gason ki rele Bètoni ki ap viv Lagonav nan yon zòn ki rele Titans. Bètoni se yon jèn gason ki respekte tèt li anpil. Nan sans sa, tout moun lakay Bètoni respekte l. E tout moun nan bouk kote Bètoni ap viv lan respekte l tou. Timoun kou granmoun toujou renmen pale ak Bètoni paske Bètoni toujou ap bay bon konsèy ki kapab pèmèt yon moun avanse. Pa sa, men Sèl pwoblèm Bètoni genyen, Bètoni pa vle wè Kejip fanm. Depi Bètoni wè Kejip fanm, sa w tande a, kab Bètoni vle pran van. Menm devan yon machann pèpè Bètoni ap pase, li voye zye l li wè yon jip ki koke nan yon sèso, Berthony gen poul fè nenpòt inèdtan dezèdtan kanpe ap gade jip la ki koke nan sèso a e nan lespril lap di si jip sa bèl konsa nan sèso sa sil sou yon fanm jip la ap pi bèl toujou alò poum demontre nou ke Berthony son nèg ki pa jwe yon bon jou Grann Berthony gen yon pwoblèm, li deside pou ke li kapab fè Berthony ale vann 3 bèf pou li nan mache Palma. Li pale ak Berthony, li eksplike Berthony sa, Berthony di l pa gen pwoblèm. Nan demen maten an Angelis, Berthony pase pran 3 bèf yo, epi li pran chimen Palma pou li. Lè Pè Tony rive nan mache Palma, bèf yo tèlman plen, bèf sa yo tèlman byen manje, yo kosto, rapid, moun anvayi Bè Tony. Sa w tande a, tou lè twa bèf yo gentan vann rapido presto. Pa sa? Ebyen, apre Bè Tony fin vann bèf yo,

Nan lespri Bètoni li di li prale chita bò kote ti dam lan tou pou ke l kapab fon ti pale avèk li, ou pa janm konnen. Ebyen, san pèdi tan, Bètoni leve l ale chita kote matmwazèl la. Lè Bètoni rive kote matmwazèl la, Li abòde l, li lapawòl. Bètoni mande matmwazèl la èske l kapab fè yon ti chita bò kote li. Matmwazèl la di Bètoni, pa gen pwoblèm, dayè lari a se lari leta, tout moun kapab chita, tout moun kapab fè sa yo vle, men avèk respè. Bètoni byen kontan pou ti pawòl sa, epi li chita. Berthony tonbe fè konesans li di nan paj se Berthony lap viv ti tans tonbe pale epi aprè Berthony fin pale matmwazèl la li menm ap di kiyès li ye tou matmwazèl la di bon li menm nan pal se ti mari lap viv nan mapou se moun la gonav li ye tou pale pale pale Berthony di ti mari Alò, mwen gen yon bagay nan kè m pou m di w, men m twouve sa yon ti jan dwòl paske m fèt rankontre w. Men, gen yon pwovèb ki di pandan fè a cho a se pou w bat li. Se pou rezon sa m ap di w sa ke m pral di w lan la w. Alò, w a eskize mwen. Matmwazèl la di l, Pa gen pwoblèm, ou ka pale. Bètoni di Ti Mari, Ti Mari, depi lè ke wè w chita anba ti pye bwa sa la, m ap swiv ou. M ap met kontwòl sou ou. Men tout kontwòl m ap mete sou ou a, se san m santi ki mache pou ou. Alò nan sans sa, Bètoni fè Ti Mari konprann ke l ta renmen gen yon relasyon zinyèn avèk li. Pasa! Pasa! Relasyon zilyèn! Pa gen jwèt la! Lè Ti Mari tande pawòl ki sot nan bouch Bètoni, Ti Mari felisite Bètoni. Paske li di, se pa tout gason ki gen kran pou kanpe pou di yon fi ke w renmen l, pou di yon fi ke w apresye l oubyen son mache pou li. Ti Mari felisite Bètoni pou sa. Bètoni plis kontan toujou paske li jwenn felisitasyon nan men Ti Mari. Ti Mari di Bètoni li kontan pou jès ke li fè a, men etan done ke yo fèk rankontre, li pap kapab di l anyen. Nan sans sa li ta renmen plis rekonèt Bètoni e. Li ta renmen tou pou Bètoni kapab gon ide de li tou. Bètoni di Ti Mari, pa gen pwoblèm, kòman n ap fè pou n wè? Ti Mari eksplike Bètoni kote l rete. Li fè l konnen adrès li se nan Mapou ke li ye, pi wo legliz katolik lan. Bètoni di pa gen pwoblèm, nan demen maten, li prale lakay Ti Mari pou l al wè l. Konsa konvèsasyon an ap kontinye. Epi moun yo separe. Toutpandan Bètoni pran chimen pou l al lakay li, Bètoni gen yon kontantman. Tout moun ki rankontre ak Bètoni, y ap di Bètoni, Kòman kè w fè kontan konsa? Gen moun ki te nan mache Palma pou yo menm yo panse se 3 bèf yo Bètoni vann ki fè kè l kontan konsa paske li gon ti lajan an plen nan men l. Poutan se pa janm sa. Lè Bètoni rive lakay li, grann Bètoni mande Bètoni rapò kòman tout bagay yo te pase. Bètoni lonje kòb 3 bèf lan pou grann li. Men grann Bètoni tèlman wè Bètoni kontan, grann Bètoni pa ka konprann sa k ap pase. Pou li menm, li panse ke se bèf yo ki vann ki fè Bètoni kontan konsa. Poutan se pa janm sa, se paske Bètoni rankontre ak Ti Mari e Bètoni santi l renmen Ti Mari e Bètoni pral kay Ti Mari nan demen maten. Nan demen maten kou l jou, Berthony gentan benyen mete pafen sou li pou l ale andeyò pou l al wè Ti Mari. Mache mache mache Berthony poko janm ka jwenn kay Ti Mari. Rive pi devan nan mande enfòmasyon Berthony jwenn kay Ti Mari. Ebyen lè Berthony vin parèt Ti Mari te kontan wè Berthony. Li ofri Berthony chèz e li di Berthony ou mèt mete w alèz Fè kòmsi se te lakay ou ou te ye. Bètoni wè Ti Mari ap mennen yon vi ki nòmal. Li wè Ti Mari ap viv pou kont li. Li wè Ti Mari genyen tout sa ke yon jèn fi ta sipoze genyen lakay li. Pa sa! Pandan Bètoni fin chita, se konsa Ti Mari vin ofri Bètoni pen ak kafe. Berthony tèlman sou emosyon, Berthony pa asepte. Aprè yon ti moman ankò, Ti Mari vin ofri Berthony yon lèt bèf. Berthony pa vle bwè. Humm! Se bobo janm sa ki enterese Berthony. Pa sa! Pi devan, Ti Mari vin ofri Berthony kèlke kachiman ke l te genyen nan yon mamit. Ki te sou tab la. Bètoni di ti Mari la eskize li men li pa sou manje anyen la. Tou senpleman se wè l te vin wè l e pou ke dyalòg la te kapab kontinye. Ba sa. Ebyen, Bètoni retounen sou menm sijè ke yo t ap pale a. Bètoni di ti Mari, depi lè ou sonje m te wè w lan jan m te di w la, M santi san m mache pou ou. Nan sans sa mwen vle renmen ansanm avèk ou. Ti Mari di Bètoni, Bon w pa gen pwoblèm pou ke li kapab renmen avèk li. Tou senpleman, li pa ta renmen pou ke Bètoni fè l soufri. E Bètoni pwomèt Ti Mari ke l p ap fè l soufri yon jou nan vi l. Pale pale, Bèt Toni kòmanse ap pase men sou Ti Mari. Ti Mari menm te byen sou sa, l ap pase men sou Bèt Toni tou. Pase men pase men, Bèt Toni gen yon pawòl li te bliye di Ti Mari. Bèt Toni di Ti Mari, Eskize wi gen yon pawòl mwen te bliye di ou. Èske ou pa genyen tankou mennaj oubyen mari? Alò lojikman ou ap viv pou kont ou? M panse ke ou pa genyen. Ti Mari di Pè Toni, Bon, mwen p ap ba w manti, mwen gen yon nèg ke mwen gen yon relasyon ansanm avèk li ki rele Rigo. Nèg sa pou mwen menm m pa konsidere se yon relasyon ke li ye. Paske Rigo Se chak si mwa li vin wè m, oubyen chak sen mwa li vin wè m, li pote pwovizyon pou mwen. Men se Rigò ki toujou peye kay la, chak ane. Men, Ti Mari di Pè Toni, Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm, cheri. Paske mwen menm m pa konsidere relasyon Rigò a, paske m wè sa s on jwèt ke li ye. Bè Toni kontan, Bè Toni santi l rejwi, paske Ti Mari di l gen li pa gen yon relasyon serye. Nan tèt Bètoni, se relasyon pa la ki pral serye. Pa sa! Rigo li menm ki gen lontan li pa t wè Ti Mari, te nan chimen an pou l vin wè Ti Mari. Men, devenn pou Ti Mari ak Bètoni, se moman sa a Rigo te chwazi pou l pote pwovizyon pou Ti Mari e pote lajan kaye pou li tou. Etan done ke se Rigo ki ap fèmen kay la, Ti Mari gen kle pa l, Rigo gen kle pa l, pa sa? Ebyen, pandan Bètoni ap fè lanmou ak Ti Mari, se konsa Rigo vin parèt. Li ouvè pòt li pou l antre vin wè mennaj li. Lè Rigo gade, Li wè Bètoni k ap simen pwent sou mennaj li an. Menm kote a, Rigo rale manchèt li pou l koupe tèt Bètoni. Bon chans pou Bètoni, te gen yon pòt ki te bay sou lakou an. Ebyen Bètoni jete l, Rigo pa gen tan met men sou li. Hum! Se pa jwèt non! Ki konsèy m ap ba nou? Nou menm jèn gason ki ap tande istwa sa. Pa janm pran chans! Menm lè w ta vle fè yon ti plip avèk yon fi, w al fè l lakay li. Sa gen anpil danje ladann ti mesye m yo. Mennaj fi a oubyen mari fi a gendwa vin parèt sou ou. Afè pou w pa viktim lan se bon chans Tankou Bètoni, li te gen chans, li arive sove. Men, se pa tout moun ki gen chans sa. Mennaj fi a oubyen mari fi a gen dwa gen zam. Depi l jwenn ou nan kay avèk fi a, l ap tire ou. Ou tande? L ap tire ou! Mennaj fi a oubyen mari fi a Gen dwa gen manchèt. Depi l antre nan kay li a, li jwenn ou avèk fi a, l ap rache w ak manchèt. Tande! L ap rache w ak manchèt. Tande byen! Mennaj fi a oubyen mari fi a gen dwa pa gen ni zam ni manchèt. Meli jwenn gaz oubyen kleren lap boule ou tande byen lap boule ou paske ou fè dezòd alò ti mesye nan sans sa li enpòtan pou n poze nou paske gen anpil danje nan sa ou pat bay lajan pou fanm te anfème kay si w bezwen fon bagay ak fanm Se pa lakay fanm lan pou al fèl. Ou pat achte kabann, ou bezwen fon bagay fanm se pa sou kabann fanm lan pou al fèl avèk li. Afèt gade nou, si nou vle pran sam di nou an kòm konsèy na pran nou. Ok! Nou tande? Sela vle di ke, map reprann pou nou ankò ti mesyem yo. Depi ke nou pa anfème kay pou yon fi, menm lè ke nou te vle ale nan relasyon ansanm avèk li, pa al kay fi an, paske se pa ou ki te bay lajan, se pa ou ki te peye chanm kay kote lap dòmi an, ou pa sipoze fè anyen ansanm avèk li nan chanm li. Kounye la m avèk nou menm medam yo. Medam yo fò n pa fè sa. Fòk nou pa fè sa non medam sa se malonèt yon gason paka peye yon kay pou ou kit li te yon pyès de pyès twa pyès wap mennen nèg vin sablew andan kay la èske se ou te peyel men son mank de respè gason paka depanse kòb li li vle li vle baw respè ou li vle met ou yon kote pou abritew epi ou menm ki sat pase se nèg wap mennen Vin plimen w andan kay la poukisa? Li pa fè sans. Alò medam yo tou pou n pwoteje mesye yo deyò a, evite fè sa. 1, Pou respè gason ki afèmen kay pou ou a evite fè sa e 2, Pou gason k ap vin fè ti plib ansanm avèk ou a pa viktim, evite fè sa. Lè fini medam yo, m ap di nou yon pawòl ki enpòtan la. Pasta! Depi nèg la ap fèmen kay pou ou, ou sipoze respekte sa! Kit nèg la te avèk ou, kit se te papa pitit ou, kit se te mennaj ou nenpòt moun li te ye a, kit li te marye avèk ou oubyen li pat marye avèk ou, ou sipoze respekte sa! Paske si gason an kapab ap fèmen kay sa pou ou, se paske li respekte w! Men ou menm tou fòk ou respekte tèt ou. Alò a pati de jodi a medam yo, lè yon gason ap fèmen yon kay pou ou, lè w bezwen fè dezòd ou, ebyen pa pran plèzi w pou fè l nan kay gason an peye pou ou chak ane a. Sòti deyò, al fè afè w, men kay la fòk ou respekte kay sa. Mesye yo tou, lè nou vin jwenn yon fi nan yon kay, se pa nou ki te peye kay sa, ebyen Rete nan wòl ou. Pa al nan fè anyen kay fi sa ansanm avèk li paske lajan ki anfème kay la se pa nan pòch ou ke l te sòti. Pa sa? Sinon, nou ka viktim. Alò mèsi avèk tout moun ki te branche emisyon Reyalite ak Layite. Toujou rete konekte ansanm avèk nou. Paske konsèy mwen yo ap bon pou ou anpil anpil. Sa se istwa nimewo 1 Ebyen, rete branche pou ke w kapab tande istwa nimewo 2 a ki gen pou vini trè byento. A sa! A bòn antandè, sali! Malè avèti, pa tiye koko bèf!
Kiyès sa kap fè kè moun yo kontan konsa? Se mwen Layite
kap fè kè yo kontan Se mwen Layite.